Selon sa pwòch misye ta rapòte, li gen otorizasyon pou l fè chanj lan, ki s on pwodui m di w ki trè itil, ke yo fè isi. Dayè, Etazini se twazyèm peyi m kwè k pwodui plis chanj. K ap ba l enfòmasyon.
Theriel, on gwo mèsi wi. Bonswa tout moun byenveni nan bilten jounal nou pou jodi mèkredi 19 novanm 2025 lan. Yo pral antre dan tou lè gran tou se TL Tennis gen pou pale, Blaise Peterson gen pou pale ann tande ansanm. Bonswa tout moun byenveni nan Bilten Jounal nou yon lòt fwa nap di nou mèsi paske w tèl chè paske w chwazi Info TV kanal nou nan lakou New York. Pil avèl dayè li gen yon lwil kel bay menm donk son son fèy ki trè popilè e ki trè zitil men li sanblab ak mariwana men ki pa mariwana. Ok paske jisteman. Trè byen.
Yes gen yon sibstans ki ladanl pousantaj ki ladanl la ki sèlman zewo pwen twa pousan donk li pa sifizan otan de pousantaj ki nan mariwana li menm ki siperyè a senk jiska trant pousan e plis donk men li difisil pou ka fè diferans lan Si ou pa abitye avèl, si ke ou pa yon moun ki nan domèn sa yo. Si ou pa yon ekspè.
Egzakteman, e sa k fè mwen m te fè apèl a pwofèt Jezi yo. E si ou pa gen zouti tou.
Si ou pa gen zouti, paske fò w ka teste l. Ou konprann, pou w ka konnen ki sa li ye egzakteman. Men, sa apèl otorize pou fè anndan an, se stevia dabò, answit, se chanvl, Men, selon sa pwòch misye ta rapòte, li gen otorizasyon pou l fè chanj lan, ki se yon pwodui m di w ki trè itil, ke yo fè isi o. Dayè, Etazini se twazyèm peyi m kwè k pwodui plis chanvr. K ap ba n enfòmasyon.
Theriel, yon gwo mèsi wi. M apresye sa anpil. Ou patisipe ansanm avèk nou nan bilten nouvèl nou e ou eklèsi la lantèn de plizyè moun k ap gade. Awèy Valerio se tout yon plezi frè mwen donk lè yon gran frè rele w menm si w te okipe fò w di monchè fò w respekte sa mèsi a tout lekip e m salye Barbara hein Barbara parfumerie Tout a fè la Barbara se sa. Nou pral enfòme w. Siyè nan biten jounal nou nou te pale w de trafik ògàn nan peyi Dayiti se premye chapit nou Sou Info TV Kanal, se premye chapit nou, nou pral prezante w sou sitiyasyon, son kriz k ap pase, yon fenomèn k ap pase ki gravman grav nan peyi Dayiti. N ap atire atansyon w pa rapò avèk rapò de dosye ki soti bò Nasyon Zini. Resabman, nou pral prezante w, nou pral abòde chapit 1 an. Chapit 1 nan sa ke nou rele Desant o zanfè Pwogan Avèk sitiyasyon k ap pase non sèlman ensekirite men trafik dògàn. Chapit 2 a ki se ka disparisyon nan peyi Dayiti ki grav anpil. Yon chif ki vrèman 2.490 moun ki mouri, ki pran an otaj, ki disparèt, ki kite dèyè yo laperèz avèk kesyònman ki kote yo ye, ki sa yo fè avèk moun sa yo, tout fwa ki kidnape yo. Yè m te mete aksan sou Terib sa yo, ki soti nan biwo Nasyonzini, met sou ekran la avèk krim konsènan egzistans rezo trafik ogàn nan peyi a, yon sitiyasyon ki tèlman grav ki te fè yon desandelye ki te nan Petyonvil kote yo te jwenn plizyè eleman. N ap raple w nan fen mwa me 2025 sa la, Lapolis Nasyonal Dayiti te lanse yon trafik dògàn nan klinik nan Petyonvil. Lapolis te vin endike ka sa apre yo te fin dekouvri kadav sa, ògàn vital yo, yo transpòte l aletranje nan klinik sa. Tankou 2 moun ki te jwenn 2 fwa ak yon kè moun sa, kè kadav la ki pa t la. Ògàn sa yo t ap vann nan black market Ozetazini. Kidnape ou li tiye yon moun, moun sa pòte dispari leplisouvan Lè fanmiy moun sa ka peye yon ranson pa mande pou libere viktim nan, bandi gang yo a sapat yo, yo pap janm remèt moun sa bay fanmiy menm kadav viktim sa epi yo pran kadav la e yo pa remèt kadav la paske yo pran sèvèl moun sa, sa ap pale de vital ògàn yo epi yo transpòtel aletranje vivan ou mò. Epi yo pran fwa moun sa, fwa sa koute 1 milyon dola, epi kè a ankò koute 300 milyon dola vèt, ebyen sou mache a, epi zo pye moun nan ankò, paske l gen lavi ladan l, gratif Nasyonzini nan atifisyèl teknoloji an. Kote ke mwen, Rico Jasmin, k ap prezante emisyon an avèk 7 milya de dola pa ane. sou trafik sa endike yo kapab vann sèvo moun sa, sèvo viktim sa, pou 100 milyon dola ameriken, poumon an yo ka tiye epi yo koupe kò l yo retire poumon an, yo kite kadav kò a, li ka li ka vo 200 milyon dola ameriken, sò sa metre mo sa vo 250 milyon dola pou fwa a, fwa moun nan kapab vann 150 milyon dola, 200 mil dola, kè a li menm ka vann 1 milya de dola kè a. Nan ka klinik Petyonvil la, trafikan ògàn sa a, otorite a pwouve ke fason ke yo te retire ògàn yo te pre metodik. Moun sa yo ki te kapab transpòte sou espesyalis ki konn sa l ap fè a, sa te sijere ekspètiz medikal sa yo pa radike. Ensidan sa a te konside kòm konfimasyon sou rimè ki t ap sikile nan le tan pase e Black Market Ozetazini ilegal pou tarif sa yo ka saprezisman. Ane sa, nan ane sa 2025 lan, ke Nasyonzini rapòte ane Ayiti, Dcpj gen ka sa nan men l tou, li gen dosye sa nan men l. Pou anpil moun ki ap obsève Nasyonzini, se te konfimasyon rimè sa yo k t ap fèt de trafik dògàn ki t ap fèt nan peyi Dayiti, peze souse, mete aksan de ògàn kris kriminèl k ap grandi sou geng yo, fè konnen visye lajan sa yo, ògàn sa yo avèk boujwa kowonpi, boujwa santi sa yo ki nan peyi Dayiti. Entèl soti li pa retounen yo di se djab pafwa epi yo kidnape moun sa yo pa konn sal devni map bay yon chif ki wo 2490 mil moun pòte disparèt se lè Sylvoltè menm te li te abòde etid sa yo piblikman ki te pale de sa sou le fè ke disparisyon moun Se yon gwo pwoblèm ki afekte popilasyon an, kote yo retire pati vital moun nan kò moun nan, yo vann li aletranje pou gwo kantite lajan. Ogmantasyon krim nan 95 pousan, li te 90 pousan lè Etazini konfime yo mete 5 pousan, 90 pousan nèg yo gen kontwòl teritwa nan kapital la. Desant ozafè ak fenomèn laterè sa yo pa t sible peyi Dayiti. Se bon fenomèn sente l ye, se konsekans dirèk avèg oligachi yon lòt manitid epidemi ki pwodui nan peyi a, disparisyon moun nan peyi a. Se vre nou konnen tout bagay sa yo, se vre popilasyon an dezabwa, pa konn ki kote pou yo fè, ki kote pou yo pa fè, fanmi moun sa disparèt, chif ke nou prezante w la, 2.490 pèsòn yo soulve kesyon enpòtan sa yo, kisa k rive plizyè milya Ayisyen nan fenomèn sa, yon sèl ane plis pase 2.400 moun pèdi lavi yo, disparèt, moun ke yo te kraze yo deja epi yo mande tèt yo chak otaj sa yo ki disparèt nan laperèz nan popilasyon an souvan son dè moun Sa k pi di a, souvan moun sa yo ki sòti yo pa antre epi paran yo, yon seri de elèv lekòl ki sòti yo pa antre epi paran yo deja bwa epi moun sa vin fòl tou paske li pa wè pitit li se yon moun ki pral tounen viktim rezo kriminèl sa nan peyi an. Epi yap mande tèt yo tou poukisa ke yo kidnape moun sa yo, ti machann ki pa kapab rezoud anyen, poukisa se ti jèn sa yo ki gen avni devan yo kidnape jisteman. Epi nou pral antre nan tou lè gran dosye, nou pral montre w kijan elikoptè a, kijan bandi yo te lage kout elikoptè atè, men li genyen divèsyon kap fèt antre lòt jounalis kap travay pou pouvwa a, e li gen 3 moun ki mouri nan elikoptè a. Poukisa viktim yo, nou pral prezante w, gade elikoptè a ansanm.

Ebyen la terè sa yo nan mitan popilasyon si te gen leta vre nan peyi a bon jan la polis la polis tap mennen vèstigasyon chak lè yo pa wè yon moun kote ke yo wè yon kadav ap tè josman rès kadav sa yo yo tap konn ki kote kiyès la avèk yon aparèy ke yo tap depoze sou li nan lopital la oubyen ke nan lari vin ak yon syantifik doktè pou kapab finalize ka sa yo ki kote zosman sa yo. Pou tout rès viwo kote poze kesyon paske nan zye moun nan se yon kamyon ake liye nenpòt moun ki tiye moun nan epi wap depoze yon aparèy nan zye moun nan epi wap kapab wè kiyès ki tiye moun sa nan zosman sa yo afèkte tout popilasyon an kote ki endike se entèl ki entèl ki disparèt nan tèl dat tèl bout. Moun ki te mennen fenomèn sa a ki kapab izole popilasyon an, dezabwa nan peyi a, kesyon geng lan ki gen 90 pousan k ap mete apse sou popilasyon an, reyalite a dokiman a la chat nan chak men inisyativ mondyal pou krim òganis sa yo, transnasyonal sa yo ki te jiji pèp la. Se yon òganizasyon kap travay sou zafè krim transnasyon gang yo nan peyi a. Se yon gwo endistri, se yon gwo biznis, biznis trafik ògan, gen moun ki di li pi gwo biznis ke trafik dwòg la, trafik dògan nan, gen moun ki gen kòb aletranje ki koute dè milya de dola, ke pwoblèm sante, yo gen bezwen kè, yo bezwen fwa, yo bezwen poumon, men sitou Ozetazini. Gen de moun ki malad, ki kouche sou kabann lopital, ki gen pwoblèm sèvo, ki gen pwoblèm twoublay fwa, biznis sa, trafik dògàn sa, se konsa ke l ye. Menm lè ke ou wè moun nan mouri, sa vle di ke se menm jan ke lè ou pran san moun nan, se yon kote ki fwa deyo ke ou mete l jiske pou san an pa kaye. Se menm jan trafik dògàn sa, lè moun nan mouri, menm si ou wè moun nan pa kapab leve, men li yo demoute ou, teknoloji atifisyèl yo ke moun nan gen lavi ladan l. Jisteman, tè a toujou ap bat pou mò pa gen anyen, fwa a pa gen anyen. Se pwen sa yo kòm aktyalite nou deklare l sou Enfo TV Kanal nan Bilten Jounal nou. Yo pèdi atifisyèl sa yo. De kesyon k ap poze, Leta ayisyen an dwe pran nòt pou reponn Yon jwenn 2 fòs komin, 2 twoup ayisyen k ap dekouvri de rès kadav kote moun nan te zosman sa yo kote yo te anba tè yo douk te a sipoze dwe kiyès moun sa ye se reyalite sa yo ansanm avèk nou pou n rete ak reyalite a sou teren an pou nou nou gen kolaboratè nou jounalis Peterson de platfòm sa Messac Nouvelles. Nou pral pale de kesyon sa, kòman sa epi gade sa ke nou. Sitiyasyon sa de prè de lwen e evènman Nasyon Zini sa ki pale de 2,490 moun ke yo anve ki pou yo pran an otaj ki disparèt, ki kite dèyè yon lapli rès jisteman nan peyi a, fanmi an kote yo ye. De moun ki pòte disparèt. Nan ka sa, nou pral tande Blaise Peterson avèk Valerio Saint-Louis. Medam e mesye, se pwen sa yo kòm aktyalite nan bilten jounal nou sou Info TV Kanal dè nouvèl patou de lmond. Ann koute Blaise Peterson ak Valery Saint Louis. Blaise Peterson, bonswa. Nou pral pale de sitiyasyon sa a. Ann gade ansanm avèk ou ki jan sa ye, reyalite a. Kriz sa a ke jounen jodi a nou, Blaise Peterson. N ap rejwenn Blaise Peterson ki pral jisteman gade ansanm avèk nou de pli, pli prè kesyon sa a. Enben, Blaise. A travè rapò sa ke ou menm ou gade, ou wè l, ou ap swiv rapò sa de prè, òganizasyon tankou Jitòk la ki se Inisyativ Mondyal Kont Krim Òganize, krim òganize se pa yon bagay senp, li lye kanmenm avèk kesyon trafik dògàn nan. Kisa rapò a di egzakteman nan kesyon sa a? Bon, medam e mesye, se gwo pwen sa yo Valéo Saint-Louis t ap poze jounalis. Bless Peterson, kijan l wè ke bay yon de trafik ògàn, de trafik dwòg nan peyi Dayiti, kijan sa ye? Mwen Wilko Jasmin sou Info TV Red Canal kap prezante emisyon nou pral antre dans tous les grands dossiers apre ke nou fin tande Valeo Saint Louis de Tele Image nou pral tande Bless Peterson ak sou Info TV Canal les nouvelles partout dans le monde ann tande ansanm.
Dabò n ap kòmanse pou nou di ke rapò la ki fè pa Global Inisyativ Krim Transnasyonal jodi an, dabò li bay yon chif e pa pou di ke li gade pou yon peryòd an di ke an di prèske yon lane, li fè konnen gen omwen plis ke 2.490 otaj Sa di 2 moun ke jodi an ke 2 asosyasyon kidnapè, oubyen 2 asosyasyon malfektè, yo menm yo anlve moun sa yo, kidnape moun sa yo. Ebyen, selon sa ki di bò kote Global Anti ke Inisyativ Krim Transnasyonal, li wè ke jodi an la, majorite ka otaj moun sa yo ke yo kidnape yo, ki evalye a 2490 nan, li se de moun ki jodi a souvan fwa viktim de kestyon, e an di ka kesyon trafik ògan nan paske li pa li pa gade selon òganis nan li pa gade sèlman moun yo yo anlve kòm si apre sa w tande ke swa yo fanmi an bay lajan yo libere moun sa yo non men li gade tou nan kantite moun ke li wè ke yo kidnape an tèm de bilan an tèm de chif ke l chifre a la. Li wè ke anpil nan moun sa yo ke malgre fanmi yo e an di fè pouse di fè de kri swa ale nan laprès, ale nan radyo, pale tou sa yo, yo pa janm kapab retrase moun sa yo pa rapò avèk sa ki gen kòm reyalite e otaj sa yo. Men ka de otaj sa yo, anpil nan ka de e an di e an di trafik ògàn krim sa yo, souvan fwa se de moun ki sòti nan reyalite aksyon kriminèl mesye Viv Ansanm yo ou di mwen gen lòt asosyasyon. Enben, yo wè ke jodi an, pa rapò avèk kantite moun ki e bandi fòse yo kite lakay yo, ki nan yon pousantaj de 48 pousan kantite moun ki kite lakay yo ke bandi fè yo kite lakay yo, e moun sa yo anpil nan yo viktim de reyalite sa. E yo avanse pou di ke jodi an, Men, reyalite sa yo jodi an, li moutre klèman ke e nivo vyolans, nivo ensekirite, e nivo ka de kidnaping yo, li. Konsa ke ou di a Blaise Peterson, swaye ke nan rapò kanmenm ki ofisyèl o piblik, ebyen, n ap fè travay jounalis nou, Epi donk presizeman se viktwa òganizasyon sa, se inisyativ mondyal sa, de priv transnasyonal ki òganize k ap fè trafik dògàn sa avèk Ayiti gen tè aterisajman de rapò sa k soti nan Nasyonzini an 2024 endike gen 5600 moun ki pèdi lavi yo, ki viktim, ki disparèt apa pa vyolans geng yo nan Pòtoprens. Anpil kote nan katye, nan komin yo, yo met dife, etc. Yo tiye moun yo, fè vyolasyon sou yo, epi le krim gran, gran Nasyon Zini denonse. Pa bliye ke sa ke n ap eseye fè la, konekte rapò atifisyèl, rapò Nasyon Zini fenomèn trafik dògàn, Yon rapò endike 5600 moun mouri anba vyolans gang yo nan 2025 lan, se rapò sa ke nou jwenn, dènye chif nou jwenn 2490 moun se disparèt ke yo disparèt. Disparisyon moun sa yo nan peyi Dayiti, moun ki sòti, ki pa rantre, ebyen se ka disparisyon sa yo. avèk trafik ògàn pandan yon ane, Nasyonzini gade chif sa yo epi yo prezante bilan an, men ki sa k ap pase ka de kidnapin k ap fèt nan peyi a. Nou te pale sa deja yon lè nan bilten jounal nou, fòseman y ap kidnape pitit sòyèt, yon ti machann k ap vann chabon, yon ti machann k ap vann mango epi kote leta ayisyen iresponsab pa ka bay popilasyon sekirite, yo endike presizman Nan rapò sa, ka sa yo k ap fèt nan kontèks peyi Dayiti, trafik dògàn, plis ke gen anpil ka jiska prezan yo pa jwenn kadav moun sa yo, gen moun sa sòti li pa antre malgre sa bandi yo yo menm jisteman gon lòt bagay dèyè tèt yo, se sak fè n ap gade lè montre ke Lè moun pa ti titre analiz sa yo nap fè la, antanke jounalis se dezyèm chapit lan, sou kesyon sa se vyolasyon dwa moun nan Perèz. M pa nan tete lang avèk bandi. Gason soti li pa antre, fanm soti li pa antre. Mwen map nan tete lang ak bandi sak fèt la a kòm moun sa epi atravè sistèm gwo mafya sa yo trafik dògàn nan nan peyi a lè moun sa mouri yo ouvè l. Yo pran sèvèl li, yo pran poumon, yo pran kè. Se black market, mache nwa, Ozetazini Damerik. Pa rapò rapò sa ki soti nan Nasyonzini, sa pwouve ke Leta iresponsab, Leta efondre, tout jistis nan peyi a kraze. Ebyen, jounen jodi an, Polis Nasyonal, Lapolis Nasyonal, sa ki sa yo fè Sa son tou fòs miltinasyonal ki te gen la, son echwe, yap pale de nouvèl fòs GSF oubyen FS. Enben fòs miltinasyonal ki ak fòs de rapò sila o nivo de la polis e kap fè pou yo kapab wè kòm mwen ke vag zak vyolans sa yo kap fèt nan peyi an avèk nasyonzini trafik dògàn. Ann tande Blaise Peterson ansanm. tèlman enpòtan nan rapò sa e Valerio bak. Non m tande Valerio Saint Louis avèk Blaise Peterson ki t ap fè yon deba yo rele m an 2004, 190 otaj pandan yon ane epi Nasyonzini pale 5600 moun ki mouri. Si nou gade 2 chif sa yo kòm efektif Anben andedan simil konbyen ayisyen ki pèdi lavi yo pandan ane 2025 lan e 5600 ki sanse mouri nan ba vyolans geng yo ape pale anben insidan ki nouvo vyolans sa yo ki prezante ki parèt irèsponsab moun yap kidnape moun yap fè òga trafik ògan avèk yo epi vyolans sa yo Eparisyon sa yo nan atravè peyi an, enben jan ou di l lan, selon aktè politik yo k gen ògàn yo, pale de kesyon de sekirite vyolans ann Ayiti, endi, apèd, avèk sa ke y ap di yo gen zo anndan nan basen, ann di apèd lan, èske se jan de trafik sa yo k ap koze Ebyen se kesyon kap poze li depa se pa i vrèman iresponsab pou kapab deside pou popilasyon ayisyèn nan enben vyolan vyolans gang ame yo an reyalite andedan vyolans nan ki se kesyon trafik ògan nan son gwo rezo yon gwo rezo kriminèl andedan peyi an nan lè wap imajine byen nan pa ap nan zòn ebyen yo vide bal li touye Plis e opre de kriminel lan enben valerio sa m tande sa ke ou di an enben kom antèn pou kidnape moun pou mennenl nan laboratwa pou fè tout swivi sa yo lè ke ou tiye moun sa yo o nivo ke enben reyalite a pa vreman konsekans ke jidisyè ki reprezante an tande ansanm de bimateyèl An resous zimèn, an tèm de materyèl finansyè, an tèm de materyèl atifisyèl, de teknoloji, selon rapò Nasyonzini nan fè efektif global la, jan ke Nasyonzini prezante efektif global la nan jan ke nou wè l nan peyi Dayiti. Patenè ame ayisyen yo avèk lapolis dwe dwa pran dispozisyon pou bay popilasyon an sekirite pou enpeche tout moun on misyon ki fayi avèk sa k te genyen avèk moun fou responsab misyon AS la ki transfòme ASG a se on mwayen de teknoloji de avansman ki pwakabab genyen pliske o nivo de Nasyon Zini, o nivo de Leta Ayisyen, eben sa echèk AFA, nou fè apèl a transfòmasyon NRS lan pou yo kapab FGA ki pwal gen, selon sa ki di, yon fòs robis. Lè m di yon fòs ki gen plis efektiv ladan l, plis nasyon ladan l, misyon pa pou li menm, ogmantasyon kote lapolis la pou kapab konbat kesyon geng, tout fòm de kriminalite, gang ame yo, jan ke trafik dògàn k ap fèt nan peyi Dayiti an prezans lapolis, Leta ayisyen bò kote pa kapitèl Eta Fils-Aimé a, enben de konsekans ke ki pwodwi nan peyi an atravè atifisyèl sa yo de teknoloji, materyèl de konba pou wè kòman yo te kapab konbat gang yo epi mete elikoptè disponib men lè Ayisyen pa konn manevre elikoptè pou kapab batay avèk kriminalite vyolans gang yo a 90 pousan ki te e pran teritwa nan Pòtoprens, men nan dènye jou sa yo la kote bandi yo atake anbasad amerikèn ki se gwo responsab fonde Nasyonzini, lè w di anbasad amerikèn se sou fenomèn trafik ògàn w ap pale de sa, enben jodi an atravè Nasyonzini ki fè soti yon nòt. Resabman, sitiyasyon nou gade e relasyon avèk sekirite ke nou tap fè deja la, antanke jounalis, mwen map bay peyi m yon ti kout men sou Enfo TV Kanal resaman pou montre w efektivman lapolis oubyen kominote entènasyonal la pwal ranfòse li pa reponn a pwomès ke yo di yap fè pou peyi Dayiti a pou akonpanye lapolis Dayiti. pou sekirite sa ke nap pale de li a, sa ke nou menm kòm titilè desantre ozanfè, sot anzanfè pou n kapab ka kidnapin kap fèt nan peyi a, kounya la nap pale de trafik dògàn pou moun ki pa wè moun nan, li soti retire l rache l soti malgre ke operasyon ofisyèl. Ou rache moun nan, ou pran ògàn moun nan pou kapab vann sou mache mache nwa de zafè trafik ògàn nan peyi Dayiti. N ap anka akonpanye Nasyon Zini jan ke jan k te twò chalam sa resamman pou n rantre nou kapab admèt otorite yo dwe pran nòt pou te kapab di nou gen bon volwa pou yo ede ak sitiyasyon sa jan ke l ye. Men premye minis lan te met matèl blende sa yo alamè Dayiti pou kapab konbat vyolans geng yo nan peyi a. Sa pa enpeche vrèman pwoblèm lan pi grav. Men nan wikenn lan jiska jounen jodi a, gen de zòn bandi kontinye toujou kontwole. Menm Nasyonzini sa kwa ta vle ton chif e. Yo ogmante chif la 90, kounye a la yo 95 pousan sou teritwa perimèt kapital peyi Dayiti, Bondy prèske kontwole. Anvan ke n ale ann Ayiti, an petèt, an aspè ki enpòtan kote ke n ap pale, n ap imajine nou, Blaise Peterson, Kote Valeo Senlou ak Blaise Peterson t ap pale nan laplèn ti tan anyen ke yo te konn trape moun, rache moun sou lès osman, kadav kò moun, montre w ke pa egzanp w ap gade ou wè zo moun nan, ou wè ka menm se zòs ke ou menm, twèl zo a se kadav kò rès moun nan. Jodi a nou jwenn vrèman sa vrèman ineksplikab, yo kapab mete yon relasyon a sa ke nap pale trafik dògàn nan, nan peyi aprè yo fin tiye moun nan, ògàn vitò yo, de klinik sa nan Petyonvil ki te endikatè lapolis li menm te fè envèstigasyon de kesyon dògàn kap trafike jan ke sitiyasyon lò tonbe sou jan de bagay sa yo. Kèk kote machia vle jwenn josman moun sa kisa sa ye ann tande Blaise Peterson avèk. Ou pran le cas de Titan an, zòn plèn nan bon ou konnen souvan se kote ki gen plis ann di raje oubyen kote ke leta ki vrèman izole anpil fwa se la ka sa yo souvan repete dan le tan men jodi an ou konnen avèk nivo vyolans oubyen nivo kontwòl perimèt gang ame yo gen de pouvwa ke yo gen yo kontwole anndan peyi an Donk jodi a m panse ke ka sa, kesyon trafik ògàn nan ou byen de moun ke wap pase nan dese de kote e se zosman moun yo wè, li anpil fwa repete nan yon ansanm de lokalite, nan yon ansanm de katye ke otre fwa ki pat repite de sa, men vin mete sou sa ki te deja la kòm de zòn ke moun ki konnen ki te repite de sa otre fwa. Kapab jisteman jodi a blèz pou m kapab pote Dè detay sou sa ki ap pase nan rejyon metwopolitèn nan, tankou komin Kwadèboukè avèk komin Site Solèy pandan wikenn sa e kòmansman semèn nan, ki ap konnen dè moman difisil pa rapò avèk koze ensekirite a. Anpil kout zam ap tire nan divès kwen nan zòn sa yo. Nou pral gade plizyè. Avan ke nou ale nan aktivite 10 novanm nan, Anpil enfòmasyon k ap sikile bò kote sitwayen yo gen de sous panik o de zòn sa a. Ap sikile bò kote sitwayen yo te gen de sitiyasyon panik o nivo zòn sa a. Evidaman te genyen de sitiyasyon panik o nivo de m kapab di komin Site Solèy e ayè madi a ben te genyen anpil kout zam ki t ap tire e se sitou lapolis li menm ki t al mennen yon entèvansyon e nan espas sa a kote ke ou konnen komin Site Solèy se yon komin e li menm ki genyen anpil m kapab di bandi ladan l enben lapolis li menm ki te mennen yon entèvansyon ki te fè yon entèvansyon nan nivo komin Site Solèy ayè madi a kote ke anpil kout zam tire nan komin sa a sitiyasyon li menm ki ta pral rive m kapab di dejenere nan komin sa a kote ke ta pral genyen lapolis ki menm ki egzakteman nan nivo 3 me, enben se yon zòn ki toujou nan komin Ti Solèy, enben yo ta pral bloke teren sa a pou evite sikilasyon li menm li fèt, pou evite sikilasyon li menm li fèt, e pa rapò avèk kantite kout zam ki ta pral tire enben nan komin Site Solèy nan nivo 3 me, enben lapolis li menm li ta pral bloke, yo te bloke espas sa a, e Blaise Peterson fòk nou di w pandan yon bon pati nan jounen an Enben, sikilasyon li menm li te bloke, machin pa t ka travèse, sitou machin ki t ap soti nan gran nò peyi a, nan wo avèk ba Latibonit peyi a, yo pa t gen posiblite pou yo te kapab travèse suit avèk kantite koudjam ki t ap tire antre lapolis avèk bandi nan nivo komin Site Solèy. E ou konnen gen aktivite skolè la, tout ka yo, yo menm yo te rive paralize ayè nan komin Site Solèy. e pa rapò avèk kout zam ki te ap tire. E fòk nou di w te genyen tou seksyon anjen lou pnh la tou ki te prezan nan nivo komin Site Solèy kote ke yo te m kapab di w mete plizyè miray atè e sitou kote bandi yo menm yo konn kanpe pou kapab echanje avèk lapolis de kasèt enben bandi yo menm yo te genyen enben seksyon Angelou a satan 1 yo rele l konsa enben li menm li te prezan nan perimèt sa pou te kapab kraze kèk miray nan espas sa kèk kote enben nou kapab di w mesye yo bandi yo menm yo konn abite kanpe pou kapab echanje avèk lapolis yè madi a vè 6 è swa. Claude Naider, mèsi pou sa. Mèsi. N ap raple ke w sou plas ou menm nan lakou Pòtoprens e w an dirèk ansanm avèk nou sou platfòm yo.
Katye ke w ap pale de yo la nan wikenn sa la, kout zam ki t ap fèt avèk lapolis avèk bandi nan Site Solèy, kijan sa ye nan moman n ap pale la a maten an? Sitiyasyon tounen toujou gen zam k ap tire epi gen presizyon ki kapab fèt, konfwontasyon lapolis avèk mesye Viv Ansanm yo, geng yo, ki geng yo te ye egzakteman zanmi m? Rele son pwoblèm sinyal.
Pou maten mèkredi a Vèst Pèson, Mario Sen Lwi, nou kapab di w aktivite yo yo menm yo ap eseye retounen a la nòmal paske nou kapab di w pa genyen echanj de tir pou maten an e aparamman genyen yon ti van akalmi ki ap soufle nan zòn sa a. ap pale de ekonomi site solèy e jan w mande m pale yo nou kapab di w lapolis li menm li t ap konfwonte avèk yon gang ki nan ekonomi site solèy e se sitou yon gwoup gang li menm ki tabli katye jeneral li nan yon zòn ki rele tè nwa yon zòn ki rele tè nwa se ekip sa lapolis li menm li t ap echanje ansanm avèk li ayè nan nivo komin site solèy ou konnen komin site solèy se yon gran komin li menm ki gen anviwon 34 katye ladan l, enben se sitou, se sitou zòn Tè Nwa e zòn Kafou Vensan, enben se la lapolis li menm li te rive pou te kapab konfwonte avèk bandi sa yo e jan w mande m nan pou maten an aktivite yo, yo eseye ap retounen tankou sikilasyon e bò kote chofè kamyonèt, bò kote chofè moto e genyen tou kèk etablisman skolè yo menm. Èske n kapab di Lapolis gen yon prezans enstans ki fèt ou di mwen se zantan detanzantan lapolis oubyen se bandi viv ansanm yo ki dèyè zoganizasyon teworis èske lapolis toujou prezan pou asire sekirite popilasyon an jan ke sa ye bandi yo yo menm kontwole espas sa yo se lapolis kap eseye repouse bandi yo epi kisa reyalite a ye Nan prezans gwoup ame ki nan zòn yo, lapolis li menm ki se fòs legal nan peyi a, ki sa reyalite a vle di ye, jan ke w ap tande l la, ou sou Info TV Canal des nouvelles partout dans le monde, jan ke grif, ann tande ansanm, Nader. Anba, m kapab di w grif, m kapab di w e bandi yo. Komin Site Solèy se genyen divès katye ladan l e ki anba grif bandi yo e zòn sa a n ap pale de li la a se yonn nan zòn enben lapolis li menm li simen anpil dezagreman ladan l tankou gen yo konn abitye ap fè e yo ap detounen machin tankou machin ki ap pase avèk machandiz e dayè nan komin Site Solèy genyen plizyè gwo antrepriz ladan l e mesye sa yo menm yo toujou ap detounen machin sa yo lè y ap soti nan antrepriz yo ou di mwens machin tou ki prale an pwovens yo e sitou bis transpò chik yo e yo toujou ap detounen machin sa yo e se sa k fè e lapolis li menm de tanzantan de tanzantan. Souley 2. Dekri non operasyon prezans ki t ap fèt kòm enfòmasyon ki t ap deplwaye se Lapolis Nasyonal Dayiti e pou kont li ki te prezans fòs lòd ki pou ekpresyon represyon gang yo nan peyi a blende yo kapab gen kòm enfòmasyon pou kapab sou teren an pou kapab eksplike nou sou enfo tire kanal èske nou wè prezans nouvòl fòs la e nou pral gen tèl telis ki pral pale

Bonsoir Valerio frèm toutan m salye tout ekip tele imaj s on plezi pou m avè w aswè a nan kad prezantasyon ribrik ou jounal sa w gen chak swa e s on plezi pou m tande w tou chak aprè midi.
Se sa, mèsi, mèsi pou sa, mèsi pou paske ou aksepte su le vif e pou ou patisipe ansanm avèk nou. Theriel kisa kap pase la nan moman an la? Ou petèt ou petèt mye enbu de ke tout moun? nou ka di, paske w se moun k ap fouye zo nan kalalou e ki sètènman toujou byen konekte, n ap gade sitiyasyon an de prè e de lwen, ou menm ki sa w ka pataje ansanm avèk nou? Sa k ap pase nan Kwadèboukè, piske kolaboratè nou sot di nou, korespondan nou ki sou plas, li di ke depi yè swa, gen menm dè dronn, isanbleman, ki t ap ekspoze, ta ka gen eksplozyon ki t ap fèt nan zòn nan, epi gwo kout zam ap echanje nan zòn nan. Efektiv Valerio, jan ou konnen l pandan tout weekend lan, tout semèn nan te gen yon veritab panik, tansyon menm o nivo laplèn, paske gen chèf 400 mawozo a, Wilson Joseph, ke tout moun konnen anba non Lanmò San Jou oubyen Plip Plip, misye ki te fè yon dekouvèt kay yon gwo gwo gwo oligak ke moun souvan ap denonse nan peyi a ki se APED, Men, lè yo rive nan zòn nan, yo t ap eseye montre yon seri de bagay ke yo ta jwenn nan espas la ki ta gen pou wè ak kestyon mariwana, byenke gen deba sou sa. Epi, yo ta jwenn kèk zo tou yo ta di ke se kestyon trafik dògàn ki konn fèt nan zòn sa. E sa k fè nou menm nou te fè apèl ak otorite konsène yo pou n ta konnen kisa bagay la ye. Men, paralèlman, chèf gang nan te alète, te menase pou atake Taba, yèswa an patikilye. Enben, puiske nèg yo te fon tantativ pou yo atake Taba, lapolis te reponn prezan. Poukisa? Paske pa bliye ke lè w pran baz bim, komisarya Taba, dcpj, pou m pa di prèske tout polis lan, se sanse sou Clercine Taba ke yo ye. BLTS, etc. Bon, anbasad amerikèn, nou pa bezwen pale de sa. Donk, se nan taba. Donk, lè gen menas kounye a pou nèg yo rive sou taba, eben, tout lapolis te mobilize, e, te genyen blende ki prezan, genyen materyèl lou ke nèg yo rele Satan 1 an ki te la, k ap fè wout, eben, kout bal t ap tire depi soti 7 è 30 yè aprèmidi pou jiska 2 zè nan maten, Bal ap chante nan taba epi sa t ta pral kòmsi vini melanje sitiyasyon an nèt, se paske te gen omwen 2 elikoptè ki sanble elikoptè de konba ki pase nan zòn Mòn Kabrit, yo simen bal e selon premye eleman enfòmasyon Ta genyen plizyè bandi ki tonbe pa bal e jiskaprezan bon nou pa gen okenn evidans de sa, men selon sa k ap di nan antouraj polisye yo, ta genyen pami bandi sa yo youn ki trè koni ki toujou avèk Lanmò 100 jou yo rele l Ti Lyon, misye ta youn pami bandi k ta tonbe yo. Ki posib paske gen youn nan gwo zam Lanmò toujou ap vann pou zam sa a. se yon zam ki trè pwisan ki son zam barèt enben pandan nap pale la a lapolis rekipere zam sa a genyen yon elikoptè youn pami elikoptè yo ki fè yon aterisaj fòse alò gon ti presizyon se pa bandi yo ki desann elikoptè a Men ta sanble ke l te touche pa bal. Ok, elikoptè a pral oblije. E sa m ta pral di w, donk elikoptè a te touche kanmenm pa bal. Li touche, li touche pa bal. Li ta pral fè yon aterisaj fòse nan zòn Santo. Enben, kisa oto responsab yo fè? Bakòp te vini rapid. Yo te plis enterese avèk okipan yo ke anjen an an li menm. Piske te gen anviwon 8 polisye ladan l, plis 2 pilòt, Enben yo te rapidman rekipere moun sa yo pou mete yo an lye si. Men lòt bagay ke yo fè, selon enfòmasyon ke nou jwenn, yo gentan pran tout materyèl, tout pati sansib nan elikoptè a pou anpeche ke si bandi yo ta rive sou li pou yo pa reyaktive l pou l ta vole. E sa k fè w ap wè ke si w gade lè yo pataje yon imaj, se sa se yon imaj ki depatcha men se lapolis ki kraze l, se pa bandi yo ki kraze l.
Ok nou byen konprann. Fò ti rete sou sa pou nou. Donk elikoptè a li menm se vre li te atenn pa bal tire pa bandi yo piske se te yon echanj ki tap fèt ant fòs de lòd e bandi 400 mawozo yo. Men elikoptè a pat kraze akoz de bal ke l pran nan men bandi yo. Elikoptè a ateri pou kont pa l, yon aterisaj fòse. Yes.
Ok trè byen. Epi okipan yo pa gen pèsòn ki viktim ladan l. Sa vle di ranfò gentan rive, yo rekipere ni polisye ki te ladan li yo, ni pilòt yo, epi yo gentan aranje yo pou yo jere tout pati ki parèt sansib nan elikoptè a, yo remete l nan lòt ekipman, epi yo kite sèlman san se zo yo. E sa k fè w wè bandi yo rive sou li, yo ap montre an imaj, men ou santi se pa yon elikoptè vrèman ki an fonksyon, se prèske se yon zo ki rete atè a, men se pa bandi yo ki kraze l, se fòs lòd yo ki te kraze l. Dakò trè byen e gon imaj kon menm ou te pataje. Yes donk m te pataje yon imaj se imaj zam sa m di w ki rele barèt ki se yon zam ki trè pwisan e lanmò san jou toujou ap pale de zam sa e se zam sa lapolis pral rekipere alòs e sa k fè m te gen yon pwiske gon yon bandi ki rele ti lyon misye toujou bò kote lanmò m ap mande m èske se pa nan men misye zam sa te ye paske zam sa pa t nan men nenpòt moun.

Yon bèl aki pou lapolis nan sans sa a. Toutfwa, yon operasyon ki kesyonab. Men, si gen bandi tonbe, gen zam ki rekipere, gen katouch tou, gen plizyè katouch ki rekipere, enben m panse ke nou pa kapab kanmenm banalize l paske nou konnen kisa nèg sa yo fè nou nan peyi a jodi a, Valerian.
Toutafè. Yon operasyon ki kesyonab, jan w sot di a la, nou ka petèt vin sou sa petèt byen vit. Men ann retounen sou de fè ke w ap rakonte nou la, evidaman de enfòmasyon ke ou menm ou genyen de premyè men, piske ou an kontak avèk de otorite, avèk evidaman sous pa w ki sou teren an. Mentnan, ki quid de Ilan Mòsanjou, chèf gang 400 Mawozo a? Èske li yo, anfen. Èske ou gen enfòmasyon sou sa, Arnaly?
Jiskaprezan, pa gen ankenn done sou misye, paske sa k rive jeneralman, mesye sa yo, puiske se yo menm ki chèf, yo pa janm nan lari ak fasilite. Sa vle di nèg sa yo toujou nan baz yo. Ou konprann? Donk se ti sòlda yo ke yo voye, etsetera. Pa egzanp, sa ki ta koz ke ta genyen plizyè ki viktim, se paske gen yon pòs peyaj nan zòn Mòn Kabrit, ta sanble ke premye atak elikoptè a fè, se sou yo l fè l. Donk lè elikoptè a pase li wouze atè a, ebyen sa vin fè ta gen plizyè nèg ki ta viktim ki te nan zòn baz Mòn Kabrit la ki se yon pòs peyaj ke ekip Lanmò San Jou ap dirije. E eske misye li menm gen atak ki rive sou li, jiska prezan pèsòn pa konnen, paske si gen youn nan elikoptè yo ki vin afekte sa vin fè ke sa diminye sou kapasite pou ke otorite yo ta kontinye operasyon yo. Eske operasyon ap kontinye? Eske yo ap kanpe? Jiska prezan, pèsòn pa konnen. Sepandan, pandan m ap pale la, mwen toujou an kontak avèk de polisye menm ki nan operasyon an, byen si, eben jiska prezan, mobilizasyon an kontinye, donk polisye pa fè bak, malgre te genyen yon tantativ pou ta mete dife, eske Izin APED la gen dife ladan l, selon premye eleman enfòmasyon, te gen yon tantativ densandi, èske yo rive boule l, nou pa gen tout detay men n te remake kòmsi yon ti imaj ki montre ke gen gwo flanm k ap monte nan zòn sa a.
Trè byen, gen imaj sa yo k ap sikile jisteman sou rezo yo. Menan, an n sitiye. Sa nap pale de li a la, dabò banm raple tout moun ki petèt moun ki fèk branche sou Tele-Imaj ki ap swiv bilten nouvèl sa, ki fèk branche jisteman nap pale ansanm avèk Theriel Thelus ki li menm son jounalis li menm tou ki ap swiv sitiyasyon sa, ki trè prè de sitiyasyon avèk enfòmasyon ke l genyen e dè sous denfòmasyon ke l genyen sou teren an kap eklèsi lantèn nou, kap eksplike nou kisa kap pase nan moman la, yon sitiyasyon gravman grav ki kòmanse depi yè swa. Nou sot pale avèk Claude Naider li menm kolaboratè nou, korespondan nou sou plas ki ba nou premyè pati de enfòmasyon. N ap pran plis enfòmasyon toujou avèk Theriel Thelus. N ap di l mèsi pou sa, mèsi paske l ap kolabore ansanm avèk Tele-Image pou enfòme w. Menan, ann sitiye kote sa n ap pale la, kote l ap pase la nan moman, kote ke l te pase, piske li kontinye ap dewoule. N ap pale de Kwadèboukè-Laplèn, se sa Theriel? N ap pale egzakteman de Santo 19, Lilavwa, Tabar e Mwanakabri. Poukisa? Se paske Kwadèboukè se awondisman ki vast, ki son gwo komin. Men nan zòn aksyon ap pase, alò li kòmanse Tabar paske te gen alèt sou Tabar avan tou. Nèg Site Doudoun, Site Doudoun se zòn Marasa 18, lè w pral rive sou Kwadèboukè. Donk premyè atak la se la l kòmanse paske tout okou de la nwit m te toujou an kontak avèk responsab yo etsetera moun nan zòn nan tou m ap enfòme kisa k ap pase te gen anpil SOS ki t ap lanse etsetera pa rapò a kout bal ki t ap tire donk kout bal ap tire depi setè trant nan aswè e kout bal fin tire maten an l te dezè m te an kominikasyon avèk moun yo Pou m konnen ki sa baay lan ye. Sa vle di soti Taba a rive a Santo 19 dayè se la evènman an pral pran lòt dimansyon pa bliye ke Santo 19 pou ale sou Lilavwa se la ki baz APED e pa bliye depi tout wikend lan tout semèn nan te gen yon kestyon de APED ki ap fè aktyalite e sa k fè gen anpil moun ki panse ke se ta k rezon sa lapolis ta mobilize men pou m di ke an tout reyalite Batay la kòmanse Tabar paske te gen yon gwo menas sou Tabar yè swa ke nèg yo te vle atake l.
Trè byen, nou pral vini jisteman, ou te di l talè a la, poukisa operasyon sa a nan moman sa a, l ap pèsepsyon, gen yon pèsepsyon deyò a la, gen moun ki panse, k ap gade e ki ap opine. E yo fè yo ta vle kwè ke se akoz e se poutèt e se pou pwoteje Apèd ke operasyon sa fèt nan moman ke l fèt lan la, nan timing ke l ap fèt lan la e nan zòn ke l ap fèt lan la. Kisa w ka di nou sou kesyon sa? Kijan w wè l ou menm, daprè sous ou, enfòmasyon ke w genyen? E avan ke n al la byen vit, Theriel, Teyè Telisk ansanm avèk nou nan telefòn nan la. Èske gen okenn done ofisyèl ki soti? Kisa lapolis di? Pa gen okenn nòt de lapolis ki soti? Ofisyèlman, kisa otorite yo di sou sitiyasyon sa a ke w sot dekri nou an menm? Jiskaprezan, okenn nòt ofisyèl. Dayè, se premyè entèvansyon m te fè. Malerezman, gen moun ki te trè mal entèprete li. Paske, prezante yon imaj E pou dil se tèl bagay, puiske nou menm nou pa ka verifyel, alòske gen lòt fèy, gen lòt eleman ki konpatib, ki sanble avèl, ki pa fòseman sa w di an. Se sa k fè nou te di ke se sèlman dcpj via BLTS ki kapab jisteman rasire n de sitiyasyon an. Donk jiskaprezan otorite yo pa di anyen sou sa. Ok donk se sa. Mentnan pou la pèsepsyon, bon se lojik paske ou konnen an Ayiti gon seri de moun lòske se yo menm ki touche enben tout bagay ka rive. Men gen plizyè bagay ke nou ka wè Valerio paske lè w di APED, ou di VOB etc, Bosan, Bidyo, Abdala, donk Akra, Meuse, donk son seri de moun byen sur les plus riches d'Ayiti e paralèlman Apèd il est un citoyen ameriken, sa vle di ke misye ap pwodui de bagay, sa nèg yo pa egzanp rele bòzè, sa k fè m te swete ke gen plis eksplikasyon, paske selon sa moun ki pwòch misye rapòte se chanv, e ki son pwodui ki trè koni isi ozetazini, sa vle di ke pa bliye polis nou an m t ap fon emisyon m t ap di sa, se pa nou t gen kontwòl li. Sa vle dire ke nenpòt lòd ka bay pou yo di mesye degaje nou, banm tèt lanmò san jou, paske l atake jisteman yon moun ke l pa t dwe atake. Wi, l atake, se sa, enterè, enterè yon sektè enfliyan. Se yon sektè trè enfliyan.
Men byen vit, Theriel. Se sa, se sa. An nou fon ti rete sou sa w sot di talè a la. Donk, andedan izin APED lan ki nan zòn kote ke atak sa fèt jounen jodi a, kote ke jisteman echanj kout zam yo ap fèt, deblozay la pete. Nan izin nan, enfòmasyon, ki enfòmasyon ke w genyen ki endike ki sa k t ap fèt vrèman? Yo pale de mariwana, gen pèsepsyon. Men w sot di talè a la ke se yon izin ki pwodui ki sa egzakteman? Nan kontèks sa a, nou remete ankò, kanmenm, nou te gade l ansanm avèk kolaboratè nou. E Blaise Peterson jisteman nou te gade ansanm avèk li, li te pale avèk Premye Minis Lapin ki te di ke wi sou e gouvènman li, yo te otorize Andy Aped e yon sèten nonb de teren ke li te gen otorizasyon fè kiltivasyon sou li. Anviwon uit, anviwon uit kawo de tè.
Se sa wi Carlo, li te bay kon lajan ke yo te bali tou. Est-ce qu'il s'agit de ça exactement? C'est de ça qu'il s'agit? E ki sa ki te sou, ki te nan usine nan d'après sa ou konnen? Ok, se sa ke m tap eseye malerezman fè moun yo konprann men yo panse otreman, paske mwen pa kòmsi yon ekspè ki ka di ke bon sa nèg yo montre a pa marijuana. Sepandan gen 2 kalite pwodui ke APED otorize pou l fè anndan an Gen youn yo rele Stevia, Stevia se yon pwodui ki se yon sucre naturel ke yo fè anpil bagay avèl, yo metel nan bwason etc. Don coca cola. E dezyèm bagay ke nèg yo montre yo di pay sèch lan, yè m tap pale sou sa, se yon pwodui ke yo rele Chanvre an fransè, chanvre, donk se sa nou rele isi Ozetazini Hemp. E henp lan li trè popilè isi, gen yo fè chanpou avè l, yo fè krèm avè l, yo fè lwil avè l, dayè li gen yon lwil ke l bay menm, donk son fèy ki trè popilè e ki trè itil, men li sanblab ak mariwana men ki pa mariwana ok, paske jisteman
yes gen yon sibstans ki ladan l, pousantaj ki ladan l la ki sèlman 0 pwen 3 pou san, donk li pa sifizan otan de pousantaj ki nan mariwana li menm ki sò, ki siperyè a 5 jiska 30 pou san e plis. Donk, men li difisil pou ka fè diferans lan, si ou pa abitye avè l, si ke w pa yon moun ki nan domèn sa yo.
Egzakteman, e sa k fè mwen m te fè apèl ak otorite yo.
Si w pa gen zouti, paske fò w ka teste l. Ou konprann, pou w ka konnen ki sa l ye egzakteman. Men, sa pèd otorize pou fè anndan an, se stevia dabò, answit, Se chanv lan, men e selon sa pwòch misye ta rapòte li gen otorizasyon pou l fè chanv lan ki se yon pwodui m di w ki trè itil ke yo fè isi o dayè Etazini se twazyèm peyi m kwè k pwodui plis chanv. K ap ba l enfòmasyon.
Theriel, yon gwo mèsi wi. M apresye sa anpil. Mesye, mèsi. Ou patisipe ansanm avèk nou nan Bilten Nouvèl nou. E ou eklèsi la nan tè an de plizyè moun kap gade. Wè Valerio se tout yon plezi frè mwen donk lè yon gran frè rele w menm si w te okipe fò w di monchè fò w respekte sa merci a tout lekip e m salye Barbara hein Barbara parfumerie Tout a fè la bar se sa la parfumerie Barbara merci Theriel n apresye sa li salye w tou an retou.
Blaise Peterson mwen salye w Koman w ye zanmi m?
Novanm nan, enben lapolis li menm li ap mennen operasyon e pou jiska m kapab di w jounen sa a n ap pale ansanm avèk nou la mesye ki se mèkredi enben toujou genyen nou kapab di echefoure toujou genyen echanj de tir e nan nivo komin Taba depi ayèriswa. Se te gwo panik depi ayè aprèmidi menm anpil moun yo menm ki te vle rantre lakay yo nan nivo komin Kwadèboukè nan diferan zòn ki gen nan nivo komin Kwadèboukè tankou Meyè, Bedè, zòn Dival, bouk Kwadèboukè enben moun sa yo Blaise Peterson yo te gen anpil difikilte pou yo te kapab rantre lakay yo pa rapò avèk pon Taba, pa rapò avèk kafou Marasa Ebyen ki te gen anpil anpil anpil kout zam ki tap tire nan yo, e se sitou pnh avèk bandi yo yo menm ki kontinye ap twoke kòn yo e nan espas sa. Lè m pale de kafou marasa avèk pon taba se sitou ekip 400 mawozo a yo menm ki nan perimèt sa yo ebyen se yo menm ki ap tire kout zam avèk lapolis e yè nan aprè midi plizyè moun rive viktim nan nivo ka soufle w yo, e paske yo pa t gen posiblite pou yo te kab travèse, pami yo yon elèv lekòl, yon ti gason, bel e menm ki te rive viktim avèk bal pèdi nan nivo ka soufle yo, paske elèv sa a avèk paran li pa t gen posiblite pou yo te kapab travèse ale lakay yo, yo te oblije standby anba yon ponp gazolin nan nivo ka soufle yo, enben la yo t ap ti gason.